Bon e se moman pou mwen e salye tout oditè, oditris kap m ta ka di entènot. Bon m panse ke gen gen yo pase tou sou sou televizyon tou men an n di entènot e kap koute m nan minit la. Jodi a e 25 novanm Nou byen kontan la e jodi a se joune ke Nasyon Zini konsakre pou nan kesyon lit kont vyolans e diskriminasyon kap fèt kont fanm ak timoun. Bon se moman pou nou salye tout òganis dwazimen yo kap evre nan domèn nou yo e ki ap travay kont diskriminasyon nan tout ki se sou tout fòm anndan sosyete a. Se moman tou pou nou fon ti pale avèk kominote senmakwaz la pa rapò ak pouse fenomèn ensekirite a anndan jiridiksyon an, anndan vale latibonit e anndan senmak an patikilye. Nou konnen moun yo yo sou menas anpil pa rapò a rimè ki toujou ap sikile. ap fè kouri di ke gang ap atake Senmak e efektivman genyen de genyen de menas e menas yo o jou le jou menas yo ap avanse pli pre nou e dayè mwen konprann ke moun yo sipoze kòmanse konprann e fòk yo pa kouri pou granmesi yo pa kouri pou Rimè, menm si, jan nou toujou di, yo dwe toujou rete vijilan. Men se le moman tou pou yo de adopte de konpòteman pou ke yo menm yo sekirize tèt yo. E, m kapab di, jiskale nan fonksyonman yo anndan vil la. Paske nou remake ke, bon se pa yon sekrè pou pèsonn, prèske tout ri Senmak vin tounen mache kounya. Tout Rue Sen Mak moun deside fè aktivite aktivite kreyati kreyatris dajan men ki ale o detriman de la kolektivite paske lè rue yo yo obstriye avèk machann On pran yon boulva sou pi vè an patikilye, la vin tounen yon bouchon, kèlkeswa moun ki ta gen yon, ki ta an difikilte, ki ta gen yon nesesite devakyasyon, w ap pran inè, dezè de tan la sou pi vè la avan ke w franchi, sòti nan tèt mache a pou w ale menm si w ta, e dotanplis gon sant medikal ki tou pre a la, sant medikal de pi vè a. Imajine ke yon moun ki an difikilte Yon fam ansent ki pral akouche, yon granmoun, yon jèn, yon timoun ki an difikilte, y ap mennen l lopital oubyen l ap sot lopital pou l ale, y ap transfere l de yon sant medikal a yon lòt, n a konprann kisa sa reprezante. Ou pran anba kote yo batize mache bannann nan, Mache Tèri jan ke yo di l e sou Ri Kristòf la. Moun yo se nan mache a nan lari a yo chita e sa ki pi grav la yo ta fè kwè ke se de otorite ki vann yo plas yo. E san ke nou pa p sibtitye n, nou pa p ranplase otorite yo. Nou pa gen pou n ranplase paske chak moun gen travay pa yo. Men moun yo bezwen konprann ke sa yo yo se akwo a la sekirite. Yo fè pati de, m ta kapab di, dispozitif de sekirite ke otorite yo ta sipoze pran. Lapolis gen obligasyon pou ke li kapab li vakye a responsabilite l kant se nesesè. Lakwa wouj gen obligasyon pou l vakye a responsabilite l kant se nesesè. E menm patikilye yo tou, lè si senp sitwayen, yo genyen pou obeyi, se, se, yo genyen obligasyon pou yo vakye a okipasyon yo lòske yo bezwen pou kèlkeswa rezon ke l ta ka ye a, yon gwoup moun pa ka pran lari a e okipe l, fè l tounen mache e nan nenpòt kèl èr de lajoune e ke ki bouche sikilasyon, ki obsye espas yo, ki sèvi dantrav a labòn sikilasyon. E sou baz sa, puiske nou la pou nou pran de dispozisyon, n a kapab di an matyè de sekirite pou pèmèt ke nou pwoteje tout e chaken, n ap mande moun yo kite lari a, rantre nan mache, kite lari a. E kèlkeswa moun ki ta di yo se nan lari a pou yo ta chita, pou yo vann, Di moun nan se pa bon, se pa byen. E depi nou fin pale la n ap mande moun yo kite lari a, sitou sou boulva a avèk mache bannann nan, pou yo kite lari a pou yo antre nan mache. E m pa, m swete ke moun yo pa fè zorèy yo long. Si yo pa vle kite lari a, nou menm n ap entèvni pou n al fè yo kite lari a. CG, èske ou deja antre an poupale avèk lòt otorite yo, tankou lameri konsa, pou nou wè kòman n ka rezoud pwoblèm sa a? Pwoblèm sa a ap poze lontan. Yo poze lontan, gen yon souderèy k ap fèt. La, mwen menm, mwen sonje, e mwen pran de zè de tan nan yon blokis sou Pivè la. E lè sa, pandan mwen sou Pivè la, mwen rele youn nan majistra yo pou m di l men sa k ap pase la. Mwen oblije desann pou m al fè sikilasyon pou m kapab debarase, pou m kapab pèmèt sikilasyon reprann. E erezman, dan lentèval, mwen te genyen kèk ajan sapè-ponpye ki nan lari a ki ap travay pou lapolis ki te entèvni bon ki vin rejwenn mwen pou pèmèt ke sikilasyon te reprann. E apati de la, nou fikse yon premye rankont, genyen pou yon rezon pou yon lòt, rankont la pa fèt. Nou fikse yon dezyèm rankont. Pou yon rezon inavwe inavwab, rankont yo pa fèt jiska mentnan e nou pa ka pran yon etènite e ke n ap fikse rankont pou n poze yon pwoblèm de sekirite, yon pwoblèm dòdre piblik e ke kounye a pou rankont yo pa janm ka rive fèt paske gen yon endisponiblite. Vwala ke nou sòm a lod di mwa de desanm, nou konn kisa mwa de desanm reprezante, Pandan ke nou sou menas, pandan ke rimè ap kouri tout jounen, e ke moun yo toujou tou sou kouri, e pi kounye a lè moun yo si ta rive ke moun bezwen evakye, efektivman pou yon rezon ou pou yon lòt, nou pa di se sou menas de gang, kote y ap fè? Kòman yo prale? Ann imajine ke Pivè, kafou sa la, li prèske se sou fòm de yon pant. Li prezante sou fòm don pant. Imajine on gwo kamyon nan pèdi fren la nan la ki sak pase. Non sonje sak te pase Dèlma 33, kafou Dèlma 33, Dèlma 32. Non sonje sak te pase nan machann kap vann nan lari. Eske nou ka kontinye pran sa? Non nou pap kontinye aksepte l. Ebyen nan pral di moun yo san ke nou pap sibtitye nan plas pyès otorite. Men sa poze yon pwoblèm dòdre piblik, li poze yon pwoblèm de sekirite e yon pwoblèm densekirite. Nou menm, n ap entèvni de konsè ak lapolis, de konsè avèk lajistis de pè pou n di moun yo kite lari a, lari a pa mache, antre nan mache yo al fè mache a, se pa nan lari a pou yo chita nenpòt kote pou y al vann. Men nou wè ou pa site lameri, ou di lapolis, lajistis men ou pa site lameri. Bon, sa se te devwa, se devwa lameri an pati, an premye. Se devwa lameri an premye e mwen salye efò ou ke yo toujou ap fè paske m toujou wè brigad yo, brigadye yo toujou la. Yo toujou gen ajan lameri ki la. Mesye petèt yo kapab e, yo kapab e enpuisan. Yo kapab enpuisan. Ebyen kounye a se sa fè w wè m pale de mwen, de, de pakè k ap antre ladann pou ke, paske nou gen yon pwoblèm nou, dòd e piblik, yon pwoblèm de sekirite. M pale de la, lajistis de pè. Epi ou wè m pale de lapolis. S on fason si se depase yo va depase pa lèzevènman. pou ke n ka pou ke lafòs ka entèvni pou ke yo fè moun yo kite lari a. Paske nou konsyan ke lameri toujou la. M pa kwè ke se de bòn fwa pou meri a ta konstate ke moun yo chita nan lari a pou yo, se o kontrè, se ta meri a ki ta pou ba yo plas la nan lari a. Majistra pap janm fè sa. Se paske nou yo di se plas yo achte, ebyen kòm nou konnen anpil fwa genyen de moun ki konn degize yo. an ajan meri oubyen ajan de la jistis oubyen ajan de la fòs piblik dè fòs de lòd pou yo fè lajan nou pati avèk avèk ipotèz e ke se de patikilye ki fè sa nou pa kwè ke meri a tap janm bay on moun plas nan mitan lari a pou l al chita pou l vann li plas nan mitan lari a. Èske w gen mesaj pou asire popilasyon an nan moman ensekirite a kote vil la gen menas sou li? M apre toujou di moun yo, m ap toujou di moun yo menm bagay. Se kole sou fòs de lòd yo ki vle travay, kole sou lapolis sa ki vle travay yo byensi, kole sou otorite yo epi pou nou pase konsiy yo ansanm. Pandan ke y ap rete vijilan, y ap di tèt yo yo p ap kouri pou ti krik, pou ti krak. E lè yo kouri san rezon, se yo k ap viktim. Nou wè sa k pase nan lopital la semèn dènyè, moun kouri epi moun, pye moun andomaje. E sa ki te genyen veritableman, se pa, se pa t, se pa t, m ta ka di se pa t atak. Nou pwofite nan moman an pou nou. e pote senpati nou ak tout moun e fanmi moun ki viktim nan kad lit ame k ap mennen kont gang yo nan nivo Monwi, nan nivo Lyankou, nan tout jiridiksyon an. Se chak jou pitit pèp la ap tonbe anba bal asasin. Men n ap toujou di moun yo, kenbe vijilans yo fèm, men fò yo kanpe fèm pou yo di La defans est un dwa sakre, yo pap kouche oubyen yo pap chita, yo pap kanpe bay yon moun vin pote lanmò ba yo. Ayibobo pou nou. Ou se moun ki renmen enfòmasyon? Abòne sou chèn YouTube 1100 Amadeus la. Lèw fin abòne, klike sou ti klòch la pou resevwa notifikasyon. A chak fwa yon videyo tou nèf tonbe, patajel tou avèk zanmiw.